Ke moun ki ap pale gen moun ki mechan ase nou konnen la mechanste bat son plen nan sosyete nou an gen moun kap pale ki di gen moun ki enjekte yon pwazon nan dlo yo sa yo fè yo pran yon sereng yo pike nan tèt boutèy la paske si yo pikel nan kò boutèy la dlo ap tonbe lap pèdi dlo a boutèy yo anjeneral toujou ret kanpe nan kès yo men si yo pikel nan tèt la enben li lap dlo ap toujou konsève e anpil fwa dlo a pa menm tonbe fasilman se sak fè ti gout sa tonbe se paske m te peze l la donk aprè midi an mwen pase map pran dlo pou m mete nan frijidè pou m pote sou chè a epi mwen pa erè konsa pandan plizyè boutèy nan men mwen epi menm peze youn epi men sa l fè m. Li fè m sa. Pran sa pou mwen. Tètè, swiv mwen non. Pran sa pou mwen. Wè, wè sa l fè? Wè li? Li fè sa. Dlo a fè sa. M peze l plis, li fè m sa. Oke. M ap repeze l ankò. Li fè sa. A. Palasuit, mwen pran boutèy dlo sa a, mwen mete l apa nan yon lye si pou moun pa bwè li. E alò, sè Marie Yolène vin kote mwen, l di m sa sa vle di. Mwen pran yon boutèy dlo pou m bwè l pandan m peze l pandan l nan men mwen, epi dlo a fè chit nan bouchon an, epi l peze l plis pa kiryozite, li kontire, li kontinye tire. E sèt alò ke m di l, Pa okipe w, m ap al pale sou sa, paske m te deja jwenn yon boutèy, m pa di se konpayi an ki pwoblèm nan, Purify Water, se sa boutèy la di, Purify Water, m pa vle di se konpayi a ki pwoblèm nan, men ou konnen la mechanste ba son plen nan sosyete nou an, si se vre. Sa pa fè anyen ou achte yon boutèy dlo avan ou bwè li, avan ou ouvè l, peze l. Si w wè l fè sa, pa bwè dlo a pou si an ka se ta vrè pou ou pa pran nan zin paske yo di pwodui yo enjekte ladan l nan se yon pwazon, li pap fè dlo a anyen. Natirèlman, nou konnen gen anpil ji n ap bwè eksetera Pwodui yo met ladann pou konsève l la pa fè l chanje koulè anyen avè l posib tou yo ka genyen l konsa. Nan optik sa a, si se vre, nou va sove lavi si w peze dlo a avan ou bwè l. N ap pataje videyo sa a avèk Motoreb pou moun k ap swiv peye yon ti atansyon soutni avèk li pou si l se vre, wa sove lavi, si l pa vre tou, Sa pa fè anyen ou kwèl se vre epi poutan ou sove lavi ou lavi yon moun paske posibilite a egziste vre yo ka enjekte bagay nan yo vre paske m paka konprann poukisa se nan bouchon an dirèkteman gade se nan bouchon an dirèkteman pou ti dlo a sòti e pa posib a e pa posib donk si son aksidan aksidan ta pèse l nan kò a èske w konprann poukisa se nan bouchon an. Nou jwenn 3 boutèy sofa konsa nan yon sèl kès la. Donk pridan, pridan, pridan paske sosyete nou an la mechanste ba son plen. Nou va poste videyo sa ba ou e konsa ou va pataje l avèk yon zanmi pa pou nou fè zen ni pou n denonse yon konpayi men se paske m konn tande l tèlman m pa menm konn vle kwè li e menm viv li m pa di dlo a fwa pwazone se pa sa m di men pa mezi de pridans dlo a te dwe sil sele sos konsa tou lè wap ouvri dlo a li dwe fè kep tankou boutèy la sil sa fè kep sa vin boutèy la sil men sa pa anpeche kel gon ti tou nan tèt la e ti tou sa posib li fèt avèk yon egi oubyen yon sering pasel trè piti gade li trè piti antan boutèy la trè piti mèsi motoreb mèsi zanmi kap swiv nou yo bondye beni nou. Kenbe kò kenbe tèt nou anplas mechanste ap fini avèk sosyete nou an tout moun chèche Bondye chèche Jezi paske l pa lè pou moun ap viv deyò ankò paske lòm vin twò mechan Bondye beni nou si ankal ta vre e menm lè l pa ta vre sa pa anpeche sa m di a vre paske lòm vin mechan tout bon vre nou ka swiv kòman lòm ap tiye lòm san rezon nan rezon konnen plan li se pou l touye l paske se pou l konsa Bondye beni nou fanmi.